Bondye beni chak zanmi chak frè e sè ki toujou konekte ki toujou ap swiv platfòm sa se yon plezi pou Universel TV Show antre lakay ou ki se platfòm pa w la. Nap profite salye chak zanmi ki deja abòne, ki toujou pataje, ki toujou kòmante, ki toujou like tout videyo ke nou moute sou platfòm sa. Nou santi de jou an jou nap plis renmen ou. Wi de jou an jou nap plis renmen ou. E nou dwe renmen ou. Nou dwe renmen ou paske renmen sòti nan Bondye. Nou dwe renmen ou paske renmen sòti nan Bondye. Dieu est amour. Dieu est amour Nou dwe renmen ou paske nap sèvi Bondye Yon moun kap sèvi Bondye ou dwe renmen moun Yon moun kap sèvi Bondye ou dwe renmen moun paske Dieu se renmen Bondye se renmen. Yon moun kap sèvi Bondye ou pa dwe gade moun sou aparans. Paske sa ki nan ou a, espri Bondye ki nan ou a, li pa gade moun sou aparans. Espri Bondye ki nan ou a li dwe renmen tout moun. Espri Bondye ki Bondye ki nan ou a li pa dwe ap mezire moun. Renmen ou gen nan kè w la ou dwe genyen pou tout moun. Paske renmen se Bondye. Bondye se renmen. Si ou gen Bondye nan lavi ou, ou dwe renmen. Ou dwe renmen frè ou la, ou dwe renmen sè ou la. E ou dwe renmen tout moun. Se pa sèlman renmen moun ki legliz la avèk ou. Ou dwe renmen tout moun. Ou dwe renmen tout moun. Paske Dye renmen tout moun. Dye se lanmou. Dye se lanmou. Dye renmen tout moun. Wap wè depi o kòmansman. Kòman Dye te renmen lèzòm, ke l te voye sèl Pitit li renmen anpil la vin mouri pou nou, pou n te kapab jwenn padon pou peche nou. Ebyen, se menm lanmou sa a ki fè jodi a nou gen levanjil sa a. Se sa k fè kretyen an pa ka fè levanjil san lanmou. Pèsòn pa ka fè levanjil san lanmou. Paske lanmou se Bondye. Bondye se lanmou. Si ou gen Bondye nan lavi ou, ou dwe gen renmen nan kè ou. Lanmou se baz levanjil la. Si jodi an nou dwe gen levanjil sa se paske Dye te gen renmen se paske Dye te gen lanmou pou nou. Wap wè pou Jezi te vin mouri se pa paske nou ta fè Bondye plezi. Men Dye ki te gen lanmou pou nou, li voye Jezi vin mouri pou nou kapab jwenn padon pou peche nou. Ebyen si Bondye voye Jezi vin mouri se paske l te gen renmen nan kè l pou nou. Men menm renmen sa a se li menm nou dwe genyen jodi an. Levanjil sa a nou genyen jodi an se lanmou ke Dye te genyen pou nou an ki fè nou vin gen levanjil sa a. Men levanjil sa a èske w ka fè l san lanmou? Si ou pa gen lanmou nan kè ou, ou poko ka fè levanjil. Paske la bib di ou, ou te mèt gen don pou ou deplase montay yo. Ou te mèt gen don pou pale an lang. On fwa ou pa gen lanmou sa pap vo anyen. Ou te mèt bay tout sa ou genyen kòm ofrand, men depi ou pa gen lanmou nan kè ou sa yo pap itil ou anyen. Pa gen levanjil san lanmou. Ou dwe renmen frè w la, ou dwe renmen sè w la. Ou dwe renmen tout moun. Paske Dye pa t mezire moun. Dye te renmen tout moun. Se poutèsa lè Jezi te chita sou yon tab li t ap bwè, li t ap manje avèk moun ki potko konn Bondye yo. Pèp farizyen yo di disip Jezi yo konsa, Bon nou di Jezi se Mesi a. Epi men l ap manje, l ap bwè ak moun ki pa menm konn Bondye. Se konsa, Jezi reponn, li di, Mwen menm, mwen vini, mwen pa vini pou moun ki an sante, mwen vini se pou moun ki malad. Ebyen mwen menm avèk ou, se pou nou menm menm Jezi te vini paske n te malad. Dye te gen lanmou pou nou. A tout nou te malad la, li te gen lanmou pou nou, epi l voye Jezi vin mouri pou n ka geri. Ebyen jodi a si nou resevwa Jezi nou geri. Lanmou sa ke nou resevwa a nou dwe renmen yon lòt moun tou. Avè se menm lanmou Bondye sa a ki pral fè nou renmen frè nou pral renmen sè nou an. Paske Jezi pa t gade moun sou aparans. Dye pa t gade moun sou aparans. Si Dye t ap gade moun sou aparans jodi a m pa t ap gen yon mikwo pou m preche levanjil. Ebyen si Dye pa t mezire moun Dye te pran m. Dye pa t gade m sou koulè. Dye te pran m. Men jodi a menm lanmou sa a mwen dwe renmen frè m nan m dwe renmen sè m nan. Sa vle di mwen pa sèlman dwe renmen moun ki leglizan avèk mwen. Amen. Mwen dwe renmen menm gangan tou. Mwen dwe renmen l. Mwen dwe renmen l. Paske Dye li menm li pa rayi l. E si Dye te rayi l jodi a m pa tap la. Paske Jezi ki te vin mouri a se pa pou byen ke m tap fè. Se pou mal ke n ta fè epi lanmou Bondye genyen an, li voye Jezi vin mouri. Ebyen, menm lanmou sa a, se li menm ki pral fè nou renmen tout moun. Ann pa rejte moun. Dye pa t janm jete moun, nou menm ann pa jete moun. Si Dye te konn jete moun jodi a, mwen menm avèk ou nou pa t ap la pou n ap preche levanjil, pou n ap pale pawòl Bondye a. Moun ki gen lanmou nan kè l la, li dwe renmen moun. Lè yon frè w ap soufri, ou dwe santi w ap soufri tou. Chak moun ou wè k ap jete moun, k ap imilye moun. Se paske l poko resevwa le Sentespri. Paske lè ou resevwa le Sentespri, ou pwal konprann tout moun, ou pwal ka pale ak tout moun. Paske Sentespri Bondye an, li konprann tout moun, li renmen tout moun. Ni ou te sal, ni ou te pwòp, Sentespri Bondye a pap rejte ou. Epi lè ou wè yon frè, yon sè, Li toujou prè pou l pran yon moun a de bwa, li te mèt moun li te ye an. Se paske li resevwa le Sentespri. Paske sa k sou li a, sa l resevwa a, li pa konn imilye moun. Sentespri Bondye pa konn imilye moun. Sentespri Bondye pa konn jete moun. Sentespri Bondye renmen tout moun. Mwen pa konn konbyen moun ke ou rejte deja. M pa konn konbyen moun ou wè ki paran ou. M pa wè, m pa konn konbyen moun ou wè ki pa ka kanpe menm kote avèk ou. M pa konn konbyen moun ou wè ki pa ka pale avèk ou. Moun ou ye a, m pa konn konbyen moun ou wè ki pa ka pale, ki pa ka kanpe menm jan avèk ou. Pou ran sosyal ou. Ebyen sa m vin di ou nan emisyon sa a. Lè Jezi ap vin chèche moun ki te fè volonte l yo. Li pap mezire moun. Lap pran tout moun ki te fè volonte Bondye. Ebyen jodi an m pa konn konbyen moun ke w rejte deja. Aprann renmen frè w la, aprann renmen sè w la. Sa vle di lanmou ke w genyen pou frè w la ou pa ka pale l mal. Lanmou ke ou gen pou frè w la pap kite w pale frè a mal. Lanmou ou genyen pou sè w la li pap kite w pale sè a mal. Paske a chak fwa wap pale yon frè mal, si ou gen lanmou, wap santi se avèk ou menm wap pale. Chak fwa wap pale yon sè mal, si ou gen lanmou wap santi se de ou menm menm wap pale. Paske sak nan ou a, li pral fè ou renmen l. Sak nan ou a pral fèw soufri pou frè a, li pral fè w soufri pou sè a. Paske Jezi te aksepte soufri pou ou. Jezi te aksepte soufri pou ou. Ebyen fòk ou aksepte soufri pou frè w la, aksepte soufri pou sè w la. Lè l nan pwoblèm, pran ka l. Lè l ap soufri, pran ka l. Pa rejte moun. Si Dye te konn rejte moun nou pa t ap la jodi a. Dye t ap rejte nou deja. Aprann renmen moun. Pou w fè yon vrè kretyen ou dwe gen lanmou Bondye a nan kè ou. Ou dwe aprann renmen moun. Pa gade moun sou aparans. Pa gade moun sou aparans. Pa sèlman renmen frè ki chita sou menm ban legliz avèk ou a. Renmen moun ki poko konvèti yo, pale ak moun ki poko konvèti yo, paske Jezi li menm, ou kapab raple ou, kote pèp la t ap kritike Zache pou moun ki Zache te ye a, epi w ap wè Jezi te deside al kay Zache. Se jis pou m fè w konnen ke Dye pa gade menm jan avèk lòm gade. Men lòm ki resevwa Bondye nan lavi l, li dwe gade menm jan avèk Bondye. Amen. M pa konn si w konprann pawòl sa a. Wi, Dye pa gade menm jan avèk lòm. Men lè lòm resevwa Bondye nan lavi l, li dwe gade menm jan ak Bondye. Lòm pa dwe egoyis, lòm pa dwe rasis, lòm pa dwe ap gad moun sou aparans paske Dye pa gad moun sou aparans. Dye pa mezire moun, ebyen si m resevwa Bondye mwen pa ka ap mezire moun. Lè m resevwa Bondye m vin yon lòt moun, m pa menm moun nan ankò. Lè m resevwa Bondye m pa menm moun nan ankò. Fason m te konn gade moun lè m potko aksèpte Jezi, lè m vin aksèpte Jezi m pa ka gade moun konsa, m pa ka frekan. Lè ou potko aksèpte Jezi ou konn gen moun pou w pale, gen moun ou pa ou pa ka anbrase l, ou pa li pa ran w men non. On fwa ke ou ou aksèpte Jezi, Sentespri Bondye ki ki ki nan ou an, li pral fè w renmen tout moun, li pral fè w anvi pale ak tout moun, li pral fè w gen sajès, li pral fè w gen imilite. Depiw pa gen imilite ou poko aksepte Jezi, paske imilite se sentespri Bondye ki nan ou a ki dominew domine nan lòm ou epi ou vin gen sajès ou vin imilyew pou fè Bondye plezi. Ebyen n remèsi chak moun ki tap tande nou, nou pote konsèy sa pou ou, aprann renmen moun. Aprann renmen moun paske Bondye wap sèvi a li Bondye wap sèvi a se lanmou Bondye wap sèvi a se renmen si ou vle fè Dye plezi si vrèman ou aksèpte Jezi ou dwe renmen moun paske Dye se renmen Dye renmen tout moun Nou remèsye chak moun ki tap tande nou. Nou konnen Dye ap beni w anpil. E Dye ap touche w pou w konprann pawòl sa a. E Dye ap touche w pou pawòl sa a ka grandi nan ou. Pou chanjman ou ka fèt. Epi apre, ou pral wè ki travay ke Bondye pral fè nan lavi w. Nou kontan paske w te ou t ap tande nou. Se zanmi w Frè Nwèl sou platfòm Parola Universelle TV Show. Ou menm ki tande mesaj sa a, ki resevwa mesaj sa a, ke w pataje pou yon lòt moun kapab resevwa l tou. Epi konsa, nou kapab grandi nan levanjil. Ke gras Bondye beni w. Ke gras Bondye pwoteje w. Mèsi paske w t ap tande nou.